Nou deja konnen mwen Orlando kay Rina avèk Princess Liline so jodi an nou pral flannen yes nou pral pran lari an la yo pral montrem on kay m tande ki fèt tèt anba ah nou pral nan restoran ayisyen nou nou pral depoze nan lari an jodi an so map mennen nou ansanm avèk mwen Ahh map preparem la. Map mande ou menm kap gadem kounyea ki poko abòne avèk chanèl la silvouplè abòne avèk chanèl la ou menm ki deja abòne avèk chanèl la byenveni e mèsi dèske ou chwazi pou fè pati fanmiy sa pa bliye mande zanmi ou mande fanmiy ou pou abòne mande tout ras ou nèt pou abòne avèk chanèl la rete branche sou videyo sa na wè nan yon ti tan. Kounya la nou rive, nou prale nan yon kay tèt anba, m paka tann pou m montre nou kay la, m sot ap pase devan kay la, I was like oh my God! Kay la, tout bagay tèt anba, kay lan fèt tèt anba, ekriti kay lan, m pa konn kòman kay la rele non, men tout bagay sak make, tèt anba! Tèt anba, tout bagay tèt anba So nou pral gade kay la ansanm avè nou tout la kounya la Non nou pral nan kay tèt anba avan Nou pral nan kay la avan An ale An ale

That's the reality of sexy baby Li pa ka rete sen pa sou yon talon El pa ka mache byen a dèyè Nan Paske li oblije ap kwochi solèy Pou li pa wont nan Orlando li panse se konsa l mache Epoutan se stil l ap fè Epoutan e mache li pa ka mache Because of the big ass So Pipi sou mwen non Yes guys

M pral montre nou kisa yo ban mwen pou 3 dola pa o serye m pipi sou mwen m telman ri m pipi sou mwen non touris ou peye pou sa tande oh my god men m pral montre nou pou 3 dola men men m telman sezi m poko janm sezi konsa men.

Nap mache dèyè manje ayisyen nou pa nan premyèman nou ko jounen nan lari an paske nou ale nan jwèt baby pa vle jwe baby pa vle fè anyen men kounya lanwit rive sou nou non non non se pa konsa se pa vle m pa vle jwe yo ale yon kote ansanm avèm pou map monte byen wo bagay la se tankou se nan syèl la lap touche mwen menm sa. Woy!
Bebe ou menm ki pat vle jwe bebe. Jisè jis.
Non, Brina, bagay la ki wote l te ye? Ou pa santi se tankou l ap touche syèl la? Bagay lan tou piti, m pa wè sa bebe te pè. Bagay lan men longè, epi bon, yo vle montre yon lòt kote ki tankou yon balansin, balansin nan w ap gade tankou Kanl komanse derape se toukou li pwey marem nan nan kouran yo nan fil kouran yo nou met relem krapon nou met relem tout sa nou vle but li pat bon nan m pat ka monte. Sa vreman fem mal jodi an poum share eksperyans sa avè nou. Baby antanke yon manman.

So, aprè tout sa Bebe fin fè nou pase, nou grangou, kounye a n ap chèche yon restoran ayisyen pou n kapab manje. N al nan yon premye restoran, yo di nou e si se bannann ki genyen, imajine nou, yon fritay pa genyen vyann. Bannann pa fritay, fò w genyen akra, fò w genyen marina. Men kounye a nou vin nan lòt restoran, timoun pa p montre nou sa, franchman yo make nou vann prason. Restoran. Devan restoran make nou vann pwason.

M santim nève.
Pase bay lan pa bon mezanmi 3 bèl medam ap mache dèyè manje ayisyen ki bay sa e pandan se tan nou pase mcdonalds nou pase wendy's nou pase burger king nou pase tout men se ayisyen nou ye yeah exactly nou bezwen sipòte restoran yo monchè bay la pa bon bay la pa bon ditou ditou ditou jiskaske nou tèlman fè jounen deyò Nou konnen Florida e desanm li ye, temperature a desann, nou tèlman mache kounye a e kot nou nou swetè nou oblije mete sou nou. Nou konn sa ki funny an?
Tèlman nou vin frèt. Se ke Sexy Baby di nou konn Florida se desanm ye sa vle di Philadelphia son lòt mwa. Non non non Philadelphia. Ok guys se la nap kite video sa na wè nan yon lòt bèl video konsa ankò pa bliye abone avèk chanèl lan.